Mesye eske yo ba nou kou?
Anyen yo pa fè nou anyen. Yo pa fè nou anyen? Ok. Men e konsa li ye. Pandan otorite nou yo ap fè pwomès ki pa janm ka kenbe nan zafè ensekirite k ap brase bil peyi a, ebyen gang Savyen kontinye ap enpoze pwòp lwa yo sou popilasyon an, kote yo vle. Aprè masak ki te pote ale lavi anviwon 80 moun nan Jan Deni ak tandout atak sanglan ankò, ebyen dènye pote boure yo fè la a aprè yo fin kraze brize, yo pran an otaj 4 jèn gason. Jan wap gade l sou ekran Rezonans TV Ayiti a la. Pandan nou tout konnen kantite lajan ki envesti nan Task Force, mèsenè, avèk yon pakèt fòs de sekirite pou te vini an Ayiti nan lide pou ranfòse operasyon lapolis ak FADH ap mennen nan peyi a, ebyen men rezilta a. Bilan manifestasyon yè ki ta pral ouvri pòt Toussaint Louverture a, plizyè moun pran bal pami yo yon jounalis. Yon manifestasyon ki te demare nan kafou Dèlma 32, pase anpil kote, sa pat pran tan pou lapolis te pase alaksyon ak gaz lakrimojèn epi bal reyèl. Manifestasyon an kraze, manifestan yo pa rive a destinasyon, èpòt la toujou rete fèmen pou Ayisyen epi baz militè a toujou rete anndan l. Se tankou yon kalòt marasa Ayiti pran nan men Repiblik Dominikèn aprè deklarasyon Luis Abinader la. Gouvènman Repiblik Dominikèn nan remèt dirijan ayisyen yo 10 milyon dola yo te pwomèt li nan lide pou ranfòse Fon Nasyonzini an pou kapab soutni fòs entènasyonal k ap genyen pou ateri nan peyi Dayiti. Kontribisyon sa a pral ranfòse kapasite operasyonèl misyon sekirite yo pou kapab ede reprann kontwòl tèritwa yo epi pote plis stabilite nan peyi a. Touswit apre don sa a, Luis Abinader fè konnen Ayiti te ka rich anpil si Maajil la te fonksyone reyèlman. Alò fòk nou di w, apre deklarasyon Luis Abinader la gen yon pakèt fo patriyòt k ap fè wont sèvi kòlè. Antouka, Dosye tps kote 350 mil Ayisyen anba estati sa a Ozetazini. Jij yo sanble pare pou soutni desizyon Donald Trump ki vle mete fen nan pwoteksyon tanporè kont depòtasyon pou plizyè milye etranje. Pwoteksyon sa a rele tps, ki te pèmèt moun ki soti nan peyi ki nan lagè oswa ki viktim gwo katastwòf natirèl rete Ozetazini san yo pa pè depòtasyon. Si desizyon sa a konfime, li kapab gen gwo konsekans sou lavi anpil fanmi imigran ki deja etabli nan peyi a depi plizyè ane. E anpil nan moun sa yo ap travay, ap peye taks epi yo gen pitit ki fèt Ozetazini. Retire pwoteksyon sa a ta ka mete yo nan yon sitiyasyon ensekirite total kote yo ta kapab fòse yo retounen nan peyi a ki toujou ap travèse kriz grav tankou Ayiti. Pòt pawòl ministè afè etranjè iranyen an kritike bonbademan meriken yo nan yon lekòl minab depi premye jou gè a. Esmaeil Baghaei, pòt pawòl ministè afè etranjè iranyen an, li kritike bonbademan meriken yo, nan yon lekòl se sèlman timoun ki ladan l nan sid Iran, youn nan dram ki pi espektakilè nan yon konfli ki te pote ale lavi. 155 moun pami yo san vè timoun selon yon bilan ke televizyon peyi a pibliye. Se pat yon sitiyasyon malerez, men se pito yon krim de gè ki te prepare. Responsab yo dwe asime epi tradui an jistis pou gwo krim sa, se sa konseye a ekri sou kont X li. Lapolis fè yon gwo kou nan santre vil la, ebyen lapolis nasyonal ansanm avèk Task Force mennen yon gwo operasyon anba lavil nan zòn Sen Jozèf kote plizyè kidnapè mouri epi plizyè zam ak materyèl enpòtan sezi. Pami materyèl sa yo, Fòs lòd yo mete men sou yon Toyota Land Cruiser yo rele Zuriken ki ta enplike nan plizyè ka de kidnapin nan Dèlma. Yo sezi tou 196 katouch kalib 5,56, 5 kas balistik, 5 jile pabal, ansanm ak mayo ki make pnh ak dcpj. Pnh la fè konnen l ap kontinye mennen operasyon pou konbat kidnapin atravè peyi a epi li mande pou popilasyon kolabore ak fòs lòd yo epi rete vijilan. Otorite iranyèn yo lanse yon avètisman klè bay Etazini ak peyi alye l yo, si yon atak pèpetre kont gran dirijan iranyen yo, ebyen pa gen okenn wa nan peyi arab yo ni palè k ap rete nan rejyon an. Alò, dirijan peyi nan rejyon an sipoze pran menas sa yo oserye epi anpeche aktivite baz militè tabli sou tèritwa yo, yon depite iranyen. Gouvènman chinwa a bay lòd pou antrepriz leta yo pou yo pa respekte sanksyon Etazini mete sou kèk rafinri yo akize kòm moun k ap achte petwòl nan men Iran. Otorite chinwa yo fè konnen antrepriz yo pa dwe rekonèt, aplike ni swiv mezi sa yo, paske yo konsidere yo kòm yon desizyon inilateral. Yo di objektif la se pwoteje enterè nasyonal yo epi asire peyi a kontinye jwenn enèji li bezwen. Desizyon sa a vin ogmante tansyon ant Lachin ak Etazini ki deja gen yon dezakò sou plizyè kesyon ekonomik ak politik entènasyonal. Sanksyon ameriken yo vize diminye revni petwòl Iran men efikasite yo depann de anpil de si lòt gwo peyi tankou Lachin deside kolabore oswa yo pap kolabore. Nan sèlman 2 mwa, Ikrèn vin pase nan stati premye peyi ki soutni operasyon militè ameriken an yo.

ki te nan prizon la nan Delma 33, lapolis te chwazi pran zam kont popilasyon an, kont lapolis parèy li. Lapolis te pran zam kont gouvènman. Jodi a li pa posib pou lapolis deside chak fwa gen mobilizasyon li pran gaz, li kraze mobilizasyon an. Jodi a popilasyon an oblije fè batay fwontal la kont lapolis paske lapolis pa ka deside lè gen mouvman se ak zam. Li fè revandikasyon pa l pase. Pandansetan, popilasyon an ap fè revandikasyon pa l pase avèk bouch li, avèk men l, avèk pye l, avèk sa l genyen, lapolis kraze. E nou konprann trè byen ki kote konplo pou ayewopò a pa ouvri a sòti. Konplo pou èpòt la pa ouvri a, se yon konplo anlè, se yon konplo gouvènmantal. E sa k fè, jodi a n ap di, gouvènman sa a dwe ale. Leta, leta gran nèg sa a. Dwe kraze paske leta gran nèg sa paka mennen ayiti yon bon leta gran nèg sa paka fè devlopman jodia fòk popilasyon leve kont lapolis la paske lapolis la paka site fè mouvman poul kraze mobilizasyon kote pèp la ap mande pou ouvèti èpòt ouvèti wout nasyonal kap mande ogmantasyon salè minimòm kap mande bese pri gaz kap mande ouvèti wout nasyonal kap mande ouvè ayopò entènasyonal la ouvè komandman lapolis.

Donk jodi a, pèp la gen pou l pran zam li tou pou l goumen a lapolis la. Paske yo te gen zanmi yo, yo te gen kamarad yo ki te nan prizon la nan Dèlma 33, lapolis te chwazi pran zam kont popilasyon an, kont lapolis parèy li. Lapolis te pran zam kont gouvènman. Jodi a l pa posib pou lapolis deside chak fwa gen mobilizasyon, li pran gaz, li kraze mobilizasyon an. Jodi a, popilasyon an oblije fè batay fwontal la kont lapolis, paske lapolis pa ka deside lè gen mouvman, se ak zam li fè revandikasyon pa l pase. Pandansetan, popilasyon ap fè revandikasyon pa l pase avèk bouch li, avèk men l, avèk pye l, avèk sa l genyen, lapolis kraze. E nou konprann trè byen ki kote konplo pou ayewopò a pa ouvri a sòti. Konplo pou èpòt la pa ouvri a, se yon konplo anlè, se yon konplo gouvènmantal. E sa k fè, jodi a n ap di, gouvènman sa a dwe ale, Leta, Leta gran nèg sa a,

Selon popilasyon ayisyèn nan, jodi vandredi a la, yon sèl mo dòd, fòk èpòt la relouvri, yon fason pou dyaspora kapab antre nan peyi. Jan nou tout t ap swiv li sou rezo a, jodi vandredi premye me a, ebyen randevou te kase nan Dèlma 32, yon fason pou ayewopò Tousen Louvèti a. Jan n ap gade l sou ekran la a, anpil dispozisyon deja pran bò kote òganizatè yo pou yo demare avèk mouvman an. Seremoni mistik yo kòmanse ap fèt, èske vrèman popilasyon detèmine pou sa? Si vrèman yo prale èpòt la, èske fòs lòd yo ap kite yo rive? Li bonè toujou, il n'est que d'attendre. Antouka nou menm nan Rezonans TV Ayiti ki se zo avèk zòrèy nan popilasyon an, nan sa ki gen pou wè avèk enfòmasyon, ebyen nou sou plas nan Dèlma 32, nou pral demare avèk manifestasyon, direksyon Ayopò Tousen Louvèti. Rete konekte ansanm avèk Rezonans TV Ayiti, kèlkeswa sa ki gen kòm evolisyon Ebyen wap toujou la pou swiv li an imaj.
Men kòman sa ye, seremoni an ki ap fèt pou manifestasyon li menm kapab.

Dosye bato zam ki te enplike legliz katolik la ebyen genyen ex minis, prèt katolik, tout kad nan administrasyon piblik la, yo pral jije devan tribinal kriminèl. Lendi 27 avril 2026 la lakou dapèl Pòtoprens rann yon arè definitif nan afè legliz episkopal la. Nan dokiman sa a, yon konpozisyon ki te prezante pa majistra Noé Massillon Pierre-Louis, konkli ak yon ranvwa de plizyè pèsonalite pami yo yon ansyen minis devan tribinal kriminèl san asistans jiri pou divès chaj. Ansyen minis ekonomi ak finans lan, Michel Patrick Boisvert, ansyen direktè ekonomi ak finans lan, Michel Comeau, ak ansyen direktè dwàn nan, Julcène Edouard, ensi ke ansyen direktè minis dè kilt lan, Evens Souffrant, Reveran Pè Fritz Désiré, Frantz Cole, Pastè Djenede, yo prale dwat devan tribinal kriminèl pou dosye sa. Kou dapèl afime ke yo jwenn des endis ak chaj sifizan a lankont de Michel Patrick Boisvert ak Michelet Comeau pou voye yo devan tribinal san asistans jiri pou konplisite nan trafik zam ilegal a feu bal nan kontreband ak fo kòb etranje ki pini par la loi haïtienne. An revanch, kou a estime ke chaj yo ensifizan pou voye yo pou asosyasyon malfektè ak blanchiman des avoirs, sof an ka de pouswit pou lòt bagay. Pou ansyen direktè jeneral dwann nan, kou a di yo retwouve chaj sifizant kont li pou yo kapab voye l devan tribinal kriminèl pou yo jije l pou blanchiman kapital ak anrichisman ilisit, selon dispozisyon atik 5 a 57 nan lwa 11 novanm 2013 la ki relatif ak blanchiman dèzavwa ak finansman teyoris. Pandan deba yo, Ministè Piblik, ki se reprezantan sosyete a, li te rekòmande pou yo ekate ansyen wo fonksyonè Leta yo. Toutfwa, nan desizyon Kou a, yo rejte demand daplikasyon dekrè desanm 2025 lan ki gen pou wè ak òganizasyon ak fonksyonman Haute Cour de Justice, ke Konsèy Prezidansyèl Trezisyon Dechèpiye a li menm li te pran, ki envoke ke li pa konfòm ak lalwa, notamman o rega de atik 183 Konstitisyon 1987 la ak lwa 26 jiyè 1979 la. N ap fè yon ti kout pye nan Mwayen Oryan an ak deklarasyon Kò Gadyen Revolisyon Iranyen an, Byento, n ap moutre yo yon zam ke y ap tèlman pè l, se ap yon bagay grav. Mwen espere lè yo fin wè l, li p ap bay kriz kadyak ak Donald Trump e ak tout Lèzetazini an jeneral. Sa a se deklarasyon Kò Gadyen Revolisyon Iranyen an. Mojtaba Khamenei, ki se aktyèl gid siprèm peyi Iran, bò kote pa l, nan yon mesaj li pibliye yè, li estime ke Lèzetazini sibi, sa yo rele yon defèt honteuse, se 2 mwa aprè kòmansman gè a deklannche kont Iran pa yon ofansif izrayelo-amerikèn, jodi a, 2 mwa aprè gran depwaman militè ak agresyon. ke ti Iran yo mennen nan rejyon an e aprè defèt wontez Etazini an, yon nouvo chapit ouvè pou Gòlf la ak Detwa Dòmouz lan. Se deklarasyon Gid Siprèm nan. Nan mesaj li, li afime ke baz ameriken ki nan rejyon an pa menm gen kapasite pou asire sekirite pwòp tèt yo, ankò mwen pou yo ta bay yon minimòm de sekirite ak alye yo. De mèm, Gid Siprèm nan salye yon nouvo kad jiridik ak jesyon nan estratejik Detwa Dòmouz lan kòm mwayen pou pote yon sòt de konfò ak pwogrè ak peyi ki nan rejyon an. N ap note ke gè sa a ant Etazini, Izrayèl ak Iran an te debite nan dat 28 fevriye dènye. Gè sa a ki deja koute lavi plizyè dirijan iranyen, don ansyen gid siprèm nan Ali Khamenei. Men tou, plizyè sòlda ameriken tonbe nan gè sa a. N ap retounen pa bò lakay nou, tansyon an monte nan nò peyi a pandan yon vizit ofisyèl Ministè Repiblik Transpò ak Kominikasyon an, Ebyen popilasyon te egzije minis lan pou l pran mache a pye pou l kapab bwè eta Kap Ayisyen. Anba gwo presyon, mouchwa nan nen, men nan bouch, pou mouch pa vole anndan bouch minis lan, minis lan efektivman mache a pye malgre atravè kèk videyo ki viral sou rezo a nou kapab wè ke minis lan pat kapab sipòte tout mouch ki pral antre nan bouch li yo. Nap kontinye enfòmasyon yo ak yon ka ensolit ki pase nan sid peyi a. Pastè Mario Dasmy vann yon legliz ke lap dirije bay yon dyaspora pou 60 mil dola ameriken ak tout fidèl yo ladann. Sak pi grav la, se pandan fidèl yo, 2 men anlè nan legliz la ap rele Bondye epi se gade yo gade yo wè yo vin degèpi yo nan legliz la. Fidèl yo al pote plent nan pakè Okay la kont pastè a. Sèvitè yo fè konnen li pa nòmal pou yap mache nan yon legliz depi nan lane 2000, yo peye dim epi pou pastè a vann legliz la sou yo. N ap fè yon ti kanpe la ak enfòmasyon yo pandan n ap ba w randevou yon lòt moman pou manifestasyon, gran manifestasyon sa ki gen pou objektif al ouvri èpòt Tousen Louvèti lan yon fason pou dyaspora yo kapab vini nan peyi a. Antouka, rete konekte avèk Rezonans TV Ayiti, pa bliye abòne, pataje, kite yon kòmantè pandan nou pral ba w randevou pou yon lòt moman.